Ankò yn fwa nou salye tout moun Nou di tout moun mèsi ki te gade videyo nou yo Ki te abòne Nou di yo mèsi E nap tann tout lòt moun ki poko abòne avè nou Nap mande yo pou yo fè sa Yap gade anba videyo an Nap wè yon bouton wouj ki make s'abonner Nap klike sou li Epi nap wè yon klòch monte, nap klike sou klòch lan epi nap metel sou tout pou chak fwa nou lage yon nouvèl video pou nou kap gentan jwenn yon mesaj ki di nou ke nou dan lè. Nou jwenn anpil zanmi ki ekri nou ki felisite nou pou dènye video nou te fè lotrejou an kote ke nou te bay ide. Ki jan nou ka fè pou ke nou vrèman deplase yon pakèt stasyon machin ki nan lari Petyonvil? Nou jwenn de jèn ki ekri nou ki di nou bon, konsènan mache piblik lan, ki ide ou ka bay? Paske sa fè m plezi, sa fè m kontan, m wè jèn yo vrèman kòmanse enterese avèk devlopman zòn yo. Si y ap mande ide konsa, se paske yo pral travay sou ide sa yo pou lòske de kandida parèt devan yo pral vreman pwopoze pou vin fè de pti pwojè nan zòn yo, yo va vreman di olye nou gaspiye On pakèt kòb nan fè ti pwojè, ann fè on gwo bagay ki ka itil tout moun e kote ke ki ka ede vrèman. Ok, sa fèm plezi, sa montrem ke yo enterese, sa fèm santi tou e ke yo pral travay pou ede tou nan fason pa yo. Yo te mande mwen pou ke m pale de anpil mache sa yo ki nan lari Petyonvil, kijan pou nou, kijan nou ta ka fè pou nou rezoud sa. M ka pwopoze nou yon ide. Ide m ka pwopoze nou paske fò m di nou byen nou ka petèt wè yon pakèt espas n ap okipe pou n fè mache paske nou bezwen anpil mache nan Petyonvil. Paske moun yo anpil nan lari an, mache yo anpil men nou gen kote nou ka fè yo vrèman. Paske nou gen yon seri de ravin k ap gaspiye nan Petyonvil. Alò menm pran l pou Petyonvil. lòt kote yo vrèman na chèche pou nou wè eske gen menm sitiyasyon an epi na fè menm jan nou kapab pran ravin sa yo nou vrèman kire yo e nou konstwi sou yo nou konstwi sou yo nou konstwi de mache sou yo nou ka fè yon mache a 2 a 3 nivo menm ou konprann ki pou vrèman ede. Imajine ou, ou pran 2 ou 3 kote, ou gen tan mete mache ladan yo. Ravin yo, ou kouvri yo, ou fè mache ladan yo. Kounye an, non sèlman sant vil lan vrèman pa vin gen twòp aktivite moun ladan l, kote ke nou pral gen fatra yo ki pral konsantre yo nan nan zòn mache sa yo, kote ravin yo ye an, men nou pa pral kite moun yo lage fatra yo nan nan nan ravin yo. Nap toujou fè efò nou pou ke nou mete poubèl E pou yo sanble fatra yo epi pou nou ramase yo. Ou konprann nou pa pral nan lage fatra yo nan ravin yo, plen ravin yo jan n ap fè e jodi an ki pral konble lanmè an, konble plaj yo, bay yon pakèt tèt chaje. Èske nou konprann? Nou pa ta swete ke pandan n ap eseye trete yon bagay, yon maleng, yon pwoblèm nan yon sans epi nou bliye kò nou, n al fè pwoblèm yo vin parèt sou nou yon lòt fason. Men jan m di nou an, pi gwo bagay pou nou genyen, nou gen dwa gen bèl ide yo se vre, pi bèl bagay pou nou genyen se sans de responsabilite. Sans de responsabilite an, li p ap soti sèlman nan moun k ap dirije nou yo, li sipoze soti nan nou menm tou etanke sitwayen. Sitwayen se sèten ke nou pa gen kote pou nou jete fatra, yo ba nou kote. yo fè poubèl ou byen yon depo fatra pou nou, mezanmi lè nou wè lap monte fò nou rele vin retire yo, fò nou fè bri nan tèt moun yo paske moun yo yo neglijan, si nou menm nou fèmen 2 zye pa nou se nou menm kap viktim paske moun ki majistra majistra yo yo nan machin vreman friz yo yo pa konn chalè, yo pa konn movèz odè, yo pa konn anyen men yo menm ki chita nan nan bagay yo si yo fè mache anba nou nou ta fòse yo fè mache anba nou nou menm tou nou fèt pou fòse yo pou ke yo vin ramase fatra lè pou yo ramase li ramase fatra a tan ramase fatra a lè lè konsa nou pral wè ke nou nap san nap nap pwòp èske nou konprann nap pwòp nou pa bezwen kòm si si pa egzanp janm te di nou deja se chak katrè di maten chak senkè yo ramase fatra lè nou menm nou vin parèt. A 7 è nan mache an, a 8 è nan mache an, nou wè fatra la, epi nou monte sou li nap fè lòt toujou. Non li pa fè sans. Fòk nou responsabilize nou. Èske ou konprann? Fòk nou responsabilize nou. E jèn inivèsitè yo, met tèt nou ansanm. Pwojè sa yo nou ka prepare yo. Hum, nou vizite kote, kote gen ravin yo, ou konprann sa m di nou an, ki gen gwo espas kap flannen, kap gaspiye. Ebyen, nou ka prepare pwojè sa yo, nou soumèt yo bay moun yo. Olye moun yo pral di nou yo pral fè yon ti bout wout bò lakay nou, yon ti bout kanivo la, yon ti bout sesi akote, non. Nou di yo bon, etandone ke nou pa gen sifizaman espas pou nou konstwi mache, nou pa bezwen al nan kraze kay moun pou nou konstwi mache, men nou gen ravin yo la, nou konprann, olye nou kite moun pral fè de konstriksyon arbitrè bò kote yo, ke nou kouvri yo, epi nou fè mache piblik ladan yo. Si chak ravin kote nou jwenn yon espas nan yon ravin nou konstwi yon manje a 3 nivo, 3, 4, 5 kote konsa, n ap met anpil moun ladan yo. Konsa nou pa bezwen gen yon pakèt moun k ap founen nan lari a ti panye nan tèt yo. Lè nou kouri dèyè yo nan lari an, nou fè kote pou nou mete yo. Èske nou konprann sa m di w la? Fè yon bon jesyon de mache an. Toujou mete yon sant de sante anndan mache an pou machann yo. mete bon twalèt konfò modèn, èske ou konprann sa m di w lan, dlo potab, mete tout bagay pou yo. Se pa yon bagay ki difisil. Se pa yon bagay ki difisil e ke nou pa ta ka fè. Paske, jodi an mwen vreman sanse preske koupe objektif e... Video nou yo paske a koz de demand sa zanmi an te fè nou zanmi yo te fè nou pou nou pale de mache piblik epi gen yon kote tou nou kapab kom si pa konsantre mache yo yon sèl zòn yon sèl zòn paske tankou lè w ap antre petyonvil ou sot pa kanapevè w ap antre petyonvil avan w pran jivèna Gon kote m wè ki gon ti bout mache akote a bò pon an. Eben nou ka nou ka elarji l sou sou ravin nan. Kouvri ravin sa la a. Hein? Nou elarji l. W ap gade lè nou soti tè dlo kote k gen yon mache piblik nan ravin nan. Gon kote pi ba gon ki pli laj pi ba. Nou ka pran tout kote sa yo. Nou kouvri ravin nan, nou fè yon gwo mache ladan l. Tout kote nan Petyonvil lan ankò ki gen mache fwi an, gen ravin ki travèse la, nou ka pran yo tou, nou kouvri yo, nou fè mache ladan yo. Imajine ou gen kat, senk, sis, sèt, uit mache nan Petyonvil lan, sa ap ede. E menm jan, anba lavil la ka fè menm jan, Taba ka fè menm jan. Ou konprann? Gen espas pou travay yo fèt. Gen espas pou yo fèt. gen mwayen pou yo fèl paske lè nou tande volim kòb ki depanse an Ayiti pou yon seri de bagay fèt w ap imajine w si kòb sa yo yo te itilize yo nan fè jan de pwojè konsa ou konprann gen yon seri de bagay nou pa t ap plenyen pou yo toujou jodi an e w ap gade pou wè malgre tout bagay sa yo nou toujou nan pwoblèm ebyen nou menm jèn yo pa kite moun fè nou fè brigandaj pa gaspiye tan nou paske apre w fin gen trant karant senkant an w ale. Wale, lè sa w pral di kèt mezanmi gade laj mwen e m te ka goumen pou yon bagay fèt. Lè w panse ke w ap goumen pou yon bagay fèt pandansetan w ap goumen pou anyen pa janm fèt. Ebyen, pa gaspiye fòs sa yo nou genyen an. Fòs sa yo nou genyen jodi an, fè pwojè avè yo, prepare pwojè avè yo. Nou pa bezwen kandida nou menm, nou ka vin kandida tou demen si Dye vle, sa pa yon pwoblèm. E jèn gason nou ye, n al lekòl, nou ka vin kandida si nou vle. Ou konprann? Apre etid inivèsitè nou, nou ka vin kandida si nou vle men, Pandan ke nou pa gen ide sa yo nan tèt nou an, nou gen ide pou nou travay, pou nou, pou ke nou goumen pou peyi nou devlope, e byen, fè pwojè yo. Nou wè otorite yo pa gen pwojè pou peyi nou, yo pa gen pwojè pou kominote nou, yo pa gen pwojè pou komin nou, e byen nou menm nou prepare pwojè sa yo. E pi yo menm ya egzekite l, na goumen avè yo pou yo egzekite l. sa pral fè kounye an nou pral fè bon konba. Nou pa pral fè konba avèk moun kòm si pou n ap kraze brize men n ap fè konba avèk moun nan pou moun nan pou moun nan fè devlopman. Pou l fè devlopman li pa gen pwojè li pa konn ki jan pou l fèt ou prepare pwojè an ou soumèt li avè li epi nou fòse l nou kanpe la ou konprann nou degaje nou ou nou fin eli ou ou gen yon mwa de mwa twa mwa si mwa nou fin soumèt ou pwojè an pou degaje w pou w mete l vrèman an pratik, ou pa vle, ou kòmanse rele dèyè w, rele dèyè w, rele dèyè w jiskaske pwojè a ap fèt. N ap wè si nou fè bagay yo konsa. Chak zòn nou aranje nou, olye ke n ap wè yon bagay pou pwòp tèt pa nou, annou yon bagay pou kominote nou. N ap fini pa wè ke peyi an ap devlope nan men nou tikras pa tikras. Paske, banm di nou yon bagay, si w fè yon mache estriktire, ap gen travay ladan l. Ap gen travay. N ap bezwen ajan sekirite, n ap bezwen yon pakèt moun, n ap bezwen moun ki pou pwòpte travay ba yo, n ap bezwen yon pakèt moun ki pou travay. Men fòk gen yon bagay ki fèt pou ke, ki pou mennen tout bagay sa yo. Alò m toujou, jan m toujou di nou an, bagay yo pa difisil, se tèt nou pou nou met an plas. E pi, m ap ba nou konsèy tou pou nou pa, kòm si, ap anvizaje annik wè. fason peyi etranje ap mache pou nou met nan tèt nou, nou pa tande k leve yon jou nou mache konsa. Non. Se pou nou kòmanse fè efò dabò, nou kòmanse fè yon premye pa, nou kòmanse met lòd nan nan nan nan nan nan nan nou. Èske nou konprann? Pa tann kòmsi se otorite yo k pral di nou pa fè tèl bagay. Chèche konn sa pou nou pa fè. Se sa k fè ke se objektif emisyon sa menm pou m vin avèk de bagay pou nou, pou nou, pou nou konnen sa nou dwe fè, sa nou pa dwe fè. Ou konprann? Pa al eseye antre nan fè bagay nou pa dwe fè. Ou konprann? Pa tann y ap di nou tou. Nou pa t sipoze fè sa. Nou konnen nou pa dwe fè l, nou pa fè l. Èske nou konprann? Nou konnen nou pa dwe fè l, nou pa fè l. Nou konnen ke, pa egzanp, nou pa sipoze Imajine w yon dlo al yon kote, nou fache nou koupe dlo an. Pandan se tan yon pakèt lòt moun pap jwenn. Èske nou konprann sa m di nou an? Alò, gen fason pou nou fè bagay yo. An nou eseye wè si n a pwodui olye ke nou detwi, an nou konstwi. Nou konprann? Olye ke nou goumen antre nou kontre nou menm, an n goumen antre nou pou nou menm. Ou konprann? N ap goumen antre nou pou nou menm. Sa vle di ke nou met fòs nou ansanm pou nou goumen. pou nou menm, men nou pap goumen kontre nou menm. Chak fwa nou goumen nou demoli yon bagay nan peyi nou, se kont nou menm nou demoli l. Epi apre sa n ap plenyen gade kijan peyi etranje an bèl, li bagay, epi nou menm pa nou an ap fin kraze. Ki moun k ap kraze l? Se nou menm ankò k ap kraze l. Èske n konprann? Pa gen moun k ap vin fè l ba nou. Se nou pou mete tèt nou ansanm. M ba nou ide an, nou menm n al chita n travay yo, epi lè n fin travay yo, yon moun vini, nou di bon, Asosyasyon an met tèt nou ansanm, nou di n ap pouse pwojè sa pou ke yo fè l pou komin nan, epi bagay yo ap mache. Alò m espere ke videyo an, m eseye fè l pi kout paske se pa t ide nou sa nou ta pral devlope jodi an non. Men piske zanmi an, zanmi yo te mande nou yon ide de sa, nou santi ke yo enterese, nou ba yo yon ide, yo menm avèk yon ide y ap jwenn plizyè lòt ide. Paske se pa ide sa sèlman k genyen. plen lòt ide, men il suffit ke ou pati de yon bagay pou rive a yon lòt bagay. Alò nou te ka pale plis, men ou konnen nou pa vle fè videyo yo twò long, nou pale mwens de fason pou ke nou pran mwens tan. Epi nou espere ke videyo a te fè nou plezi. Nou ba nou randevou pou semèn pwochèn e pou yon lòt videyo ki vrèman pi bon ke sa paske pou nou kapab kenbe vrèman ide nou te vle fè pase yo men nou te oblije fè dekoupe sa paske yo te mande nou sa. Pa bliye toujou renmen videyo yo. Abòne epi kòmante tou. Kòmantè nou yo vrèman ap ede. Se te frè pa nou Calypse ki te ansanm avè nou. Mwen di nou babay a la pwochèn pou yon lòt videyo. Baybay.